Real Madrid ap prepare l pou l bay arjanten an Mastantuono on gwo plas nan liy atak ekip la. Mastantuono se on jwè arjanten aje de 17 an ki pral gen 18 an nan mwa dout kap vini la a. Misye ap debake Madrid nan fen semèn sa a e Real Madrid gen gwo pwojè pou jwè sa a. Se on jwè Real Madrid ap. peye an tou e pou tou 63 milyon dewo pou l gen sèvis li. Misye se yon jwè ki t ap jwe nan River Plate tou resamman la, nou te wè l nan dènye koup di mond dè klèb la. Li kòmanse jwe tou pou seleksyon Lajantin nan, Mastantuono. Yon jwè ki jwe sou bò dwat lan men ki renmen fini aksyon l yo dan laks. Nou te gen yon ansyen videyo ou ka al gade l atravè paj sa a, ou ap al chache videyo sa a kote n te pale de jwè sa a dan lè detay, Franco Mastantuono ke Real Madrid achte. Alò, la kesyon se ke Mastantuono debake, anpil moun t ap poze tèt yo kesyon sa a, ki kote misye ap jwe, èske l ap. Titilè, eske l pral enpòtan nan ekip la, eske Real ap fin achte l pou l prete l enpe aprè? Ensètitid nan sans sa. Men daprè dènye enfòmasyon yo, Real Madrid achte yon titilè. Real Madrid pa jis achte Mastan Touounou konsa pou l al bebisit misye epi pou l al mete l titilè dezan aprè.

Se pa yon nèg ki pral adapte l sou ban an, k ap fè ti rantre 15 minit non. Misye ap dans un premye tan se vre rezèvis paske Mastanto nou fò m di nou ke misye ap rive nan fen semèn nan di kote de Madrid men misye poko kapab antrene vrèman a rès ekip la. Sonje m te di nou deja ke le 4 out pwochen swadonk lendi, Real Madrid ap rekòmanse antrene Real Madrid ap rekòmanse antrene Real Madrid ap lanse ofisyèlman m ta ka di pre-sezon l men se pral san Mastantuono ki p ap kapab antrene ak gwoup la misye poko gen 18 an prezantasyon ofisyèl Mastantuono sipoze fèt otou de 14, 15 out k ap vin la a e se nan dat 14 la kote misye ap gen 18 an akonpli.

spesifik ki ap mete l ajou, ki ap mete l, tankou m ta di, jan yo konn di, yon mizanivo, pou ke lè misye kòmanse antrene U 14, pou li rantre nan ekip la san pwoblèm. Debi misye nan Liga, pwobableman li p ap titilè a pa antyè, men plan an se fè ke misye vin yon titilè,

Li kapab tou nan yon chema kote gen 4 ofansif, li a dwat kòm milye ofansif dwat epi gen 2 pwent Mbappé ak Vini, epi Jude Bellingham kapab lejèman dekale kote goch, sa son lòt posibilite. Epi li gen dwa sou ban tou, li gen dwa sou ban tou, a se moman la Real Madrid kapab nan yon lòt konfigirasyon san Mastantuono. Mentnan gen yon kesyon ki trè enpòtan. Sou bò dwat la, kiyès ka pral jwe bò dwat la pou Real de Madrid? Se Rodrygo ki te fè l pandan tout sezon dènyè lan. Rodrygo gon gwo pwoblèm de regilarite nan ekip Real Madrid lan. Dèfwa w gen dwa wè misye trè bon, l anchene on mwa, on bon mwa edmi foutbòl ap jwe nan on trè bon nivo avèk anpil efikasite, patisipasyon dan le je, tou sa. Epi ou gen dwa fè tou de twa mwa w ap chache l, ou pa wè l.

plan pou Rodrygo nan ekip li a. On verra bien ki kote Rodrygo pral jwe sezon sa, eske lap rete nan Real, eske li pral jwe yon lòt kote. Men sa ki sèten, se ke klèb lan te gentan ap reflechi pou le départ de Rodrygo avèk rive Mastantuono, daprè les informations tankou jan n di l, Real Madrid nan Mastantuono a, se yon titulaire l achte. Mètnan ou ka poze kesyon sa tou, anpil kesyon, ou ka poze kesyon sa tou. Eske Mastantuono gen tout foutbòl sa nan janm li pou rapidman l rantre titilè nan ekip Real Madrid sa? Mwen menm pèsonèlman mwen te wè Mastantuono nan dènye koup du mond dè klèb lan, li trè difisil sou 3 match foutbòl pou w jije on jwè de manyè definitif, dotan ke n ap pale de on jwè ki gen 17 an, 18 an trè byento. S on jwè donk ki rete, ki gen anpil bagay pou l amelyore lakay li, ki gen on marge de progression ase enpòtan. Li klè ke nou wè baz teknik lan, men m pa t santi misye vrèman nan koup di mond dè klèb la. E misye pa montre anpil bagay nan koup di mond dè klèb la e pou l ta vin titilè nan ekip Real Madrid la. Men kòm etan done Real Madrid a dwat genyen yon sòt de sechrès, li gen yon povrete sou bò sa a kòm milieu ofansif dwat,

Jwè nou wè plizoumwen kèlke imaj li nan River Plate e egzijans ki pral gen o Real dè le premye jou. Real Madrid se pa yon klèb ki ka tann. Dayè, yo sot fè yon sezon katastwofik e yo pa pran anyen serye sou dènye sezon an. Rival de toujou yo Football Club Barcelone bat yo, rebat yo, rebat yo, rebat yo e yo genyen pou yo leve tèt yo. Sezon sa menm, pa gen pa gen round d'observation pou Real Madrid e se nan sans sa mwen panse yon nèg tankou Xabi Alonso misye gen presyon sou do l paske y ap ret tann li o tounan e tounan se sezon sa menm, sezon 2025, 2026 lan. M ap raple pou nou ke chif Marc-Hans Sorono yo nan River Plate, misye jwe 64 match nan ekip sa, li fè 10 gòl e bay 7 Pas decisive, Vwala statistik jèn entènasyonal arjanten sa a, Franco Mastantuono, Real Madrid fèk achte nan men River Plate. Pou anpil moun nan medya espanyòl yo, e patikilyèman ki enfòme de sous pwòch di Real, Real Madrid pa achte yon jwè konsa konsa, l achte yon jwè ki pou vin titilè trè byento nan Real Madrid.